Se non pèsonèl mwen sou sou youtube ou ka jwenn mwen sou Dedy River JM ke byento nou pral chanjel sou non sa ou kapab jwenn nou egalman. Dènyèman gen yon videyo mwen poste sou chanèl sa ou ankò sou paj sa kote m te di ke m te fè yon remak nan koral Zafèm nan e li pat rete inapèsi lè m te resevwa kòmantè sa nan men yèp yèp ti nèg kenskof Mwen espere ke se ti nèg kenskof la paske m wè yep yep ti nèg kenskof LS misye di sa konsa tande yon koral ou ta di se koral reggae ou gen rezon ou gen tout rezon pou di sa w di an premyè fwa mwen tande koral zafèm nan Se egzakteman sa ki te pase nan tèt mwen. Mwen di, Kèt, sa sanble tipikman avèk yon koral m konn tande nan kèk reggae mizik, si w se fanatik Lucky Dube, si w se fanatik Bob Marley, si w se fanatik Buju Banton, ou se fanatik de gran reggae mizisyen, si w se fanatik Gianesta, Yon gran rege atis ayisyen ou ta gen entansyon se moun sa yo, se koral sa yo w ap tande nan koral Zafèm nan. Ann fon ti tande koral lan epi w ap wè rezon an. Apre sa m pral fè yon ti similasyon antre koral Bob Marley, Janistar epi Zafèm pou m ka fè w santi

Nou sot just pran ti pati nan chak pou evite dwa paske nou pa gen dwa sou mizik yo, nou pa ka jwe anpil nan yo nou oblije jwe yon pati ki trè minim nan chak sa yo pou ke nou respekte dwa atis yo, se dwa yo, yo travay di pou sa, nou pa kapab pwofite de dwa ke yo genyen si yo ta reklame dwa yo, nou dwe obeyi a sa yo paske nou respekte dwa moun. Men gen yon lòt kòmantè ki te atire atansyonm osi byen pou konfime a sa kem tap panse a. Thunderman chak lèm tande koral sa m sonje medam lucky dube yo ankò Thunderman you are correct se sa egzakteman ke mwen menm tou mwen te tande lèm fèk tande koral la e se youn nan bagay kem di ke zafèm ki mete 3 moun Nan koral yo a. Zafèm ki fon melanj de vokal se kòm si vous écoute des rossignols qui chante se sa ki te atire atansyon mwen m di gèt menn sa son koral ekstraòdinè m pa pral di se du jamè vu. Paske, sa ka rive nou tande l deja. Si w di w te tande l, ou konn tande l nan koral reggae, se paske l fèt deja, e sa k fèt la raple w de sa k te fèt avan an, ki ba w yon presantiman ke Zafèm vin fè yon anplis de sa k te fèt deja.

ide sa ke nou fè pase nan video pa nou an m espere ke e bon m toujou reponn a tout kòmantè si m gade la m reponn a tout kòmantè ke yon moun fè si m pa gen chans reponn a kòmantè pa w lan petèt m poko al sou facebook paske m pa dòmi sou facebook se pase m pase kèk fwa. Men map di ke ide yo te pataje e m vreman renmen ide sa. Yep yep ti neg kenskof la bon m espere se konsa ou ti neg kenskof yep yep ti neg kenskof LS epi thunder man loraj man eske m ka di l konsa man loraj man mesye ide yo pataje se sa egzakteman lè m te fek tande koral zafem nan nan mizik sa. M espeke m pral bò chans pou tande jan mesye dam yo an jeneral t ap kòmsi vwa a ou wè presantiman kòmsi si w te nan sal lan sa anviwònman sa w ta sipoze jwi l plis de sa ke w ap jwi la. Sa se lafè de zafè m e koral la mesye dam bravo mwen pa konn non malerezman. E m konnen yon moun ki nan koral lan, se te demwazèl ki ta fè koral nan Djakout pou yon sèten moman ke m pa menm konn non l, men m rekonèt vizaj li. E jèn gason ki nan koral lan tou, mwen konnen l se yon vokalist, men malerezman m pa konn non l, m pa ka ba l kredi, men sèl sa m ka di mesyedam, bon travay, bon kouraj, m panse ke Koral sa map tande an se pa mwen sèl ki tandel gen lòt moun ki apresyel tou si w apresyel pa bliye klike sou like pa bliye klike sou follow pa bliye klike sou share afèw se pou w lakay ou fè sa w vle male zafèm.

Oh wi m pa renmen sa paske ou te vin avèm nan ba sa ou mennen Etienne ladann tou ba a pat pou mwen bak pa pou ou tou te te ye li te yon espas pou n te vin tchuipp ok an nou chante ankò.